Ou ka bouke gen bèl vwa poutan moun pa ka renmen w, moun pa ka konnen w, ou gon pwoblèm ou lage nan foul la paske ou pa gon idantite vokal. Hello guys koman nou ye se Billy Waw mwen kontan anpil pou m la avèk nou jodi a pou nou kapab vin pale de idantite vokal se yon bagay ki vrèman enpòtan pou atis yo li enpòtan pou jèn atis ki vle fè karyè yo menm mwen menm map travay sou li pandan map pale avè nou an. Ebyen jodi a nou pral defini pou ou kisa idantite vokal ye, ou pral wè kisa k fè w pa konn idantite vokal ou e pou ki rezon ou dwe konnen idantite vokal ou. N ap tounen touswit. Billy Wow Billy Wow Billy Wow Billy Wow back!
Bonjou bonswa tout moun non pam se Billy Lilith men ou ka relem Billy Waw paskem son nèg ki waw e tout sa map fè li waw. Jodia mwen kontan anpil poum kapab la ansanm avèk nou poum pale nou de idantite vokal. E janm te dil nan kòmansman an, Sa a se on bagay ke mwen map travay sou li paske m reyalize konbyen sa enpòtan pou mwen nan karyè pa m. Kisa ki idantite vokal? Nan idantite vokal ou wè 2 mo, idantite epi vokal. Idantite se sa k karakterize w, se sa k fè w sa w ye a, se sa ki inik lakay ou a. Ajoute a vokal, ou vin wè li gen rapò avèk vwa. Donk idantite vokal ou se sinyati vokal ou, sa k karakterize vwa ou ki fè li inik, ki fè l spesyal, ke pafwa menm ou menm ou kapab konsidere tankou yon defo. Idantite vokal ou tou se sa ki fè moun ka diferansye w, je fèmen yo ka konnen se ou k ap pale oubyen se ou k ap chante. Ou vle m ba w kèk egzanp, ou konn tande Delly Benson, pa vre? Ou pa konn tande Rosna Jocelyn? Talè talè, ou pa konn tande Stanley Georges? Ok, sa ka rive ou pa konnen atis evanjelik. Ou pa konn tande Céline Dion, Ti Djo Zeni, Belo, BIC, Jean Jean Roosevelt. Moun sa yo, depi w ap tande yo, depi w te konn tande yo, imedyatman ke y ap chante on chante, ou pa bezwen pèsòn moun pou di w se yo k ap chante. Tout sa se gras avèk idantite vokal yo. Eske sa fè de yo les meilleurs chanteurs? Pa fòseman, men li fè yo sa yo ye a, li fè moun konnen yo pou vwa ke yo genyen an. E li tap enpòtan anpil pou anpil nan nou retire fokis la sou gon bèl vwa, fè moun kontan, fè moun plezi, epi mete l sou vrè nou menm nan. Paske san nou pa rann nou kont, Vrè nou menm nan se li menm ke piblik nou an, oditwa nou an, l ap chèche. Pou n antre pi fon nan sijè a jodi a, pèmèt mwen di w ke videyo sa a li ap fèt an 2 pati. Jodi a n ap dekouvri ansanm kisa ki fè ke ou pa ka pwofite de idantite vokal ou epi nan lòt videyo k ap vini aprè a n ap pale de kòman w ka konstwi idantite vokal ou. Kisa k fè w pèdi nan foul la? Foul moun ki gen bèl vwa men pa gen moun ki ka diferansye oubyen ki ka distenge yo. Gen 4 rezon pou sa. E se yo nou pral wè kounya la menm. Premye rezon k fè sa, se paske ou rete nan yon atis ki pa ou menm. Si w ap imite yon atis, oubyen w vle sonnen menm jan avèk yon atis oubyen atis ou konn tande yo, mwen si a san pou san ou p ap janm kapab fè sa yo menm y ap fè a pi byen ke jan y ap fè l la. Kidonk, se yon bagay ke w ap eseye fè, men li p ap janm sa y ap fè a yo menm nan. E ou p ap janm ka fè l pi byen pase yo. Poutan, Sa ki nan ou, vwa ke w genyen an, ou menm, ou se moun ki ka fè vwa pa w la pi byen. Donk kòm fokis la pa sou vwa pa w, se sou vwa pa yon lòt moun, ou vin pa atis ke ou ye a, men ou vin pito atis ke w renmen oubyen ke w ta renmen ye. Dezyèm rezon ki fè w pèdi nan foul la, se paske w pè pou moun pa renmen sa y ap tande a. Kwè m te di w, idantite vokal ou kapab karakterize pa yon bagay ke w panse ki Se on defo nan vwa ou. Pa egzanp, gon gren koka gen nan vwa ou, epi wap eseye kache l, poutan se li k ta pral fè bote vwa ou. Gon grav ke w genyen nan vwa ou, se li menm ki ta pral fè moun renmen ou. Gon jan on ti jan sonnen nazal, se li menm ki ta pral karakterize ou. Atansyon, m pap pale de on bagay ki eksesif lakay ou, ke w te ka korije, oubyen ke w te ka amelyore. Men si se konsa natirèlman ke w ye, kwè m li te ka pi bon. Si w te fè l jan vwa w ye a menm nan. Twazyèm rezon an, se paske ou manke konn vwa w. Ou pa konn tesiti w, ou pa konn tenb vokal ou, ou pa konn sou ki wotè w ka chante, ou pa konn ki stil mizik, ki ritm mizik ki ale avèk vwa w. A force de vouloir être trop quelqu'un d'autre, donk Ou pèdi ou pa konnen ou menm ki sa w ye, ki yès ou ye, ki atis ou ye, ki jan de atis ke w ye. Donk ou dwe aprann konnen vwa w pou w pa rete nan foul la pou w kapab genyen yon idantite vokal serye, yon idantite vokal ki klè. Katriyèm e dènye rezon ke nou pote pou ou ki fè ke w wè w pèdi nan foul la, ou pa kapab distenge w pa vwa w, se paske ou konpare tèt ou twòp avèk lòt. Si m ap pran egzanp on atis ki penn on tablo, kèlkeswa lòt moun ki al eseye repenn tablo sa a ke moun nan te penn nan, l ap toujou gen de ti varyasyon tou piti ladan l. Paske nou chak se on moun diferan. Nou chak gon touch diferan. Nou chak gon koulè diferan. E nou chak gon anpwant diferan. Donk se konsa l ye pou vwa w tou. Eseye rete ou menm. Eseye rete otantik. Eseye pa konpare w twòp avèk lòt moun yo. Paske nan fè sa, ou gendwa pa vin renmen tèt ou. Alòske lòt moun yo pa konn konbyen tan yo genyen depi yo t ap travay, ou pa konnen konbyen travay ke yo fè sou tèt yo pou yo vin renmen sa ke yo wè jodi a, sa ke w ap tande jodi a. M ap tèmine pou m di w, imitasyon ka ansenye w, men li pa dwe defini w. Epi tou, pa chache gen pi bèl vwa, men chache genyen vwa pa w la. M te kontan anpil pou m t avè w jodi a, pou m te kòmanse pale w de idantite vokal, n ap wè byento nan yon lòt videyo kote ke nou pral ede w pou konstwi idantite vokal ou. Sonje kòmante, pataje, abone, like, se tout bagay sa yo kap ede nou pou nou voye chèn nan monte epi ou menm pou kapab toujou pwofite de travay nou. Se te avèk ou zanmi w Billy Lilith oubyen Billy Waw ki ap ba w randevou on pwochèn fwa pou on pi bèl videyo toujou. Babay tout moun.